pil dosye ki cho. Premye dosye a se dosye Carel ansanm avèk Fantom nan, pase nan moman la nou gen Fantom ki agrave koze a nèt paske li fè konprann ke li te voye foto, li te voye videyo pou Carel te poste e Carel pat poste yo. Sa vle di li fè konprann ke Carel se yon masisi, Carel se yon moun ki ipokrit e li te pale anpil de koze sa. Apre nou pral pale de koze Richard ansanm avèk Rutshelle la. Paske nou chonje Rutshelle te di ke li pap fè mizik ansanm avèk Richard ankò e Richard yè swa nan yon live ansanm avèk Franco Love te pale sou dosye sa. Nou pral baw enfòmasyon sou koze sa yo e nou pral fè ti analiz e pa bliye avan nou kòmanse ak videyo a map di nou ke videyo sa sponsorize pa Mayoder si wap viv Etazini oubyen Kanada ou ka achtel map kite link lan pou ou nan deskripsyon videyo a men si wap viv nan lòt peyi tankou Ayiti, Sendomeng yon lòt peyi tankou Chili. Map di ou ke pou kontakte Daily Régis sou Instagram pou l ka ba w plis enfòmasyon sou kijan ou ka achte mayo sa yo. Kòm toujou, se Daily Régis ansanm avèk Wes ki pral pale sou dosye sa yo. Map envite w gade video sa jiska lafen epi pa bliye abone nou. Sa ki pi enpòtan se pou nou abone nou paske chak jou nap fè de analiz sou koze Ecamay la e nou pale de anpil koze toujou. Sa vle di Swiv nou epi ou pap regrèt. Kòman w ye Larose? Mwen trè byen e ou menm? Mwen anfòm wi. Yè n te fon ti jwèt yo te rele devine ki mizik sa. M te ba w koute 5 segond nan mizik la e wa te ka jwenn li. Eske w eske m mèt ba w tande l ankò epi pou ka di m ki mizik li ye? Mwen di w konsa ke mwen renmen koute konpa, mwen fanatik konpa poutan m pa ka diferansye

An nou kòmanse ansanm avèk gwo dosye ki gen nan HMI la. Premye dosye a nou pral pale de koze Fantom nan. Fantom ki te nan yon live yè, li te fè konnen ke li te voye flyers, li te voye foto, se Carel ki ipokrit, m ap di mo yo li te di a. Pòtoprens yo. Se Carel ki masisi, se Carel ki vle kraze l, se Carel ki vle ki vle bese nivo rap kreyòl la ki fè ke li pa poste l. Men ban m wè si m ka fè n tande yon ti mo foto m t ap di. M voye videyo ba ou, m voye flyer ba ou, ou fin reponn wi, w ap fè di sa w ap fè dat epi ou pa kenbe mo w. Ou masisi, jan w te afiche l, jan w te di l sou live la, ou masisi. Èske w tande?
Mwen tande wi.
Sa vle di, Carel te fè konprann ke li pa t resevwa anyen. Èske w konprann?
Men, kesyon ke m ap poze tèt mwen an, se èske se paske Fantom pa chwazi Carel pou stream live li a ki fè Carel fè sa ke li fè a? Sa vle di, li fè ke pou bal Djakout No. 1 an tonbe nan menm jou ansanm avèk live fantom nan. Saw panse? Mwen menm sèl sa m sèl sa m te kapab di se depi lontan Carel gen pwoblèm avèk rap kreyòl e m ap di l ankò e e yonn nan rezon tou jan Fantom pale a mwen mwen reyalize ke non sèlman Carel gen pwoblèm ansanm avèk rap kreyòl epitou li gen pwoblèm paske li te anonse se pa li pa tande ken e rapper fè live Tweet sa ke li te epi tanman Tweet sa ke li te fè a se yon tweet ki te mete dife nan kreyòl la paske gen anpil moun ki konnen Carel se yon nèg ki pa sipòte oswa ki pa Carel fè konprann ke li fè emisyon ansanm avèk nèg yo men a paske ou fè emisyon ansanm avèk nèg yo ki ki ki pwouve ke ou pa gen pwoblèm ansanm avèk rap kreyòl èske ou konprann? Ahh se sa menm epi tou Sa sa ki plis etonem nan se le fè ke Fantom di li voye bagay yo pou li, li pa pòs yo. Pandan li te li te li te fè yon tweet li di e sa fèl kontan paske li fin tweet epi gen 2 rapè ki anonse ke yo pral live. Wi, eske ou panse se paske rapè yo fè konprann ke se pa se pa li menm ki pral fè live yo? Paske le pli souvan nèg sa yo, gran animatè sa yo oswa jan rele yo a, toujou vle se yo menm ki n ka di se yo ki gen monopòl koze a sa vle di kòm konpatriyòl te vini se yo ki te fè streaming an tout moun konnen Carel tout bagay sa yo e èske ou panse se sa k fè bagay sa? M kapab di wi epi yon nan bagay ankò se ke Ahh kòman w konn di bagay sa menm lè w wè pwòp tèt ou sèlman, lè w wè kòmsi yon bagay ki benefik a ou sèlman. Men se sa ki fè sa paske Fantom te fin fè flyers la li mete ke se se pa li, se pa Kal ki pral fè streaming Enterè la. pèsonèl vwala le mo.
Enben se sa paske lè ke si n ap gade gen se bagay ke Karel bezwen atenn men li pa ka atenn li menm sèl pa egzanp si l vle se yon si l vle tounen yon medya ki ki ki sètifye tankou bagay sa yo Lap bezwen ke epi fè anpil anpil sa rele anpil entèvyou ansanm avèk atis bay sa yo e ou konnen se atis yo ki popilè nan ayiti si kaylay pale yap gen moun men sil pale ansanm avèk Rutshelle yap gen plis moun èske ou konprann
ebyen se sa ki vin rive la.
Yonn nan bagay mwen fin reyalize se ke sa daprè sa Fantom fin di yè mwen reyalize ke vrèman Carel gen yon pwoblèm avèk pa sèlman avèk Fantom se ak rap kreyòl menm. M pa m pap kouri di l, men sa ke pi fò moun di se li gen pwoblèm ansanm ak rap kreyòl. But, nou pap kouri di tout koze kon ti nèg a di w misye gen pwoblèm ak rap kreyòl, men n ap jis di konsa ke jan misye fè bagay la li pa bon. Antouka, kòm le 9 pral gen sa yo rele, pou mwen menm, sa rele gè, sa vle di, ya yon battle, m ta renmen konnen ki bò ou pral kanpe. Ki bò? Mwen menm Ki mwen te di live ou sa pral nan gade? video yo. Menm si live Mwen te yo di sa nan video yo avan. M te di sa nan nan nan video nou te fè avan. Mwen di ou konsa, um, Djakout te mèt jwe nan tout platfòm ki genyen. Yo ap wè m sèl, li mèt se sèlman mwen menm ak Fantom m ap nan live li an. But se pa paske m pa fanatik Djakout. Men se pou sa Carel fè a, Mwen menm, menm si se sèl mwen menm k ap gade Fantom avèk li menm ki live, m ap rete la anba live Fantom lan jiskaske l fini. Ok, sa vle di w ap sipòte Fantom le 9, e pa vre? M p ap sipòte Fantom, m ap sipòte Rap Kreyòl. Men, e, e, èske w ap fè yon ti chape nan pa nèg yo tou? Non mwen pa anvi gadel menm m gen ògèy. Wap moutre sou Carel pèd. Non ògèy mwen fèm pa menm unfollow m bezw m pa renmen unfollow. Non non banm diw nan lavi fòk ou gen mo fòk ou
jere pèsonalitew epi ou jere moun kew ye a. Non vle di yon pakèt bagay. M konprann sa w di a. An palan de Fantom ki te di ke li fè, li te pale ak Carel, e a vre? Enben nan yon tweet, selon yon tweet Carel te fè, li te fè konprann ke, si lè m ap gade byen la, li fè konprann ke li poko janm di mwen anyen dirèkteman pou live la. E li te fè konprann ke Shokay la ka stream plizyè live an menm tan. Sa vle di Kal te gentan konnen ke Kal te gentan vle se li menm pou pou stream live la. Sa gentan pwouve w ke Carel se yon moun ki konn ki te vle stream live Fantom nan. Men le fè ke Fantom
le fè ke Fantom gentan chwazi ke se platfòm pa l la ki pral stream live la paske Fantom kote Fantom ye sou konnen. Etazini a vre? Wi.
E Florida m kwè. Uhmm se sa l di li Florida. Anmwee se sa.
Paske nèg yo nèg yo nan moman an menn. Ou konnen nan moman an la gen sa rele. Maladi a ki bloke yon pakèt koze. Byen sûr.
Paske le fè ke maladi a bloke yon pakèt koze. Ou mèt fè nomb de vues ou abitye fè a. Ou pap ka. fè menm kantite lajan an. Wes n ap gade la, n ap wè ke Fantom te anonse le 9, sa se yè, men sa ki pi enpòtan pou nou gade la, n ap wè ke YouTube Fantom Officiel, IG Onore Fantom, Facebook Fantom Officiel, e se yon lòt chanèl ke Fantom bay dwa pou l pou streaming live la tou, se Lux TV. Antouka, abone m yo pa bliye kite opinyon pa nou anba nan kòmantè yo paske opinyon pa w enpòtan pou nou anpil Di m èske se Fantom oubyen se Carel w ap sipòte paske nan moman an la tout bagay fin pale Fantom te pale, Carel pale Fantom di Carel masisi, Carel ipokrit Men fò m te di w yon bagay ki te trè ki te enpòtan tou li di pa gen pwoblèm ansanm avèk Carel nan sans non izi wi djakout yap pale ak djakout pase i renmen i renmen nèg yo e ya yon pwoblèm ansanm ak Carel antanke pèsòn men se antanke ipokrit se ipokrizi ya li pa renmen nan Carel pase lè wap di yon bagay oh non se pa vre epi epoutan se anba anba wap fè ipokrit sa son lòt bagay li ye An tou ka. Ipokrizi mwen menm sa map di abòne yo se di nou nan kòmantè nan ki live wap ye epi big up nou anba live yo la anba live la mwen menm ap repon nou nom se wade make sou instagram wap make deli rejis ak wèz an menm tan epi sou sou nenpòt kote ou ye fè sa. Bon, kounye a nou pase sou koze Rutshelle la. M konnen ke ou enterese a koze Rutshelle la anpil. Avan nou kòmanse, kesyon ke m ap poze w la se, Eske Rutshelle se pi gwo engra ki egziste pou jan ke moun ap pale sou entènèt la? Poko reponn kesyon sa, ou gen pou reponn li nan fen videyo a. Paske jan bagay la ye la, gen anpil moun k ap fè kòmantè sou bagay sa ki fè konprann ke nenpòt moun Rutshelle te avè ansanm avè l, li toujou gen pwoblèm ansanm avè l. Le plus souvan, antre atis yo, gon bgy ki ka pase, e pa gen moun ki konnen. M pa ka kouri di Rutshelle se pi gwo engra, menm si sitiyasyon ta ka moutre w ke Rutshelle se yon engra nan sans sa. Moun nan fè yon siksè ansanm avèk mizik Kansè a, e mizik sa ouvri yon pòt pou ou, pase An nou serye. Ou ou nan ou nan ou.
Nan Karayib la. Pase me mesye kay yo popilè anpil lòt bo a. E lè nèg yo e jwe. Moun yo renmen nèg sa yo. E nou vin gen Rutshelle ki vin fè yon featuring ansanm avèk Richard. E Richard nan moman la se yon nan atis kontinye ka di w ki gen, bon nèg sa yo m pa tèlman tande anpil move koze sou yo. Sa ou ka di li trè fò, apa de ti bè ki te gen antre n 3 nèg sa yo, nèg Carimi yo vin kraze epi yo vin fòme djaz pa yo. Men nan 3 nèg sa yo ou te ka di Ou te ka di, ou te ka di Mickaël yon bagay but Richard se moun ki te toujou pi poze nan 3 nèg sa yo. Kounye a, nan yon live ke yo tap fè epi yo di Rutshelle konsa, ki atis ou fè mizik avèl deja ke ou pa tap asèpte fè mizik ansanm avèl ankò? M te konprann lè l te di Fantom, paske ou konnen antre Fantom avèk Rutshelle se yon gwo koze, e pa vre? M te konprann lè l te di Roody, Pase w konnen Roody s on nèg ki te bat Rutshelle e Bella te rive lwen. Men, sa ki te etone m nan, se lè te di Richard. Bon, avan nou pase pi lwen nan koze sa, sa k te pi etone m nan koze a, se ke le fè ke yo mete Fantom, Roody, Nan menm kategori.
Nan menm panye.
Nan menm panye a.
Pase ou se non 3 moun sa yo. Ou te ka di konsa ke Fantom, Roody. Apre sa ou te ka resite non Rochan.
Ou fason pou moun te ka konpwann. Men ou di tou le 3 konsa.
Men kom Rochan te di konsa ke li pa e pa pou anyen. Se jis konti pas li te ka fè misik ansanm avè yo. Ese ou konpwann. Men li pare dwol. Mans ou sou dakò ansanm avèm sou koze sa. Mwen dakò avèw wi e yon lòt bagay ki fè li parèt lèd ankò se le fè ke li te kapab di fantom Roody pa rapò a bèl esperyans ke m fè ansanm avèk Richard Cavé m pa ta renmen viv yon moman konsa ankò avèl. Mpa konprann mwen non.
Li te ka mete yon ti yon ti ajèktif, yon ti mo an plis pou l te ka adousi Karichat a yon fason paske paske pa bliye se yon atis ki gen milyon moun k ap swiv li. Le fè ke ou di sa e di. Epi yon lòt bagay ankò se ke mwen ta renmen mwen pa konnen kòm nou poko konnen eske l pap tweet oubyen l pap di yon bagay. Aprè live Richard ansanm avèk Franco love la mwen ta renmen konn si pou li menm pou l pi eklèsi sa paske li vrèman parèt lèd devan fanatik li yo. Wi m tande. Le fè ke l fè sa gen moun ki pa konprann Pase m ka bouke gen bon entansyon nan sa m ap di a, men pa bliye se pa se pa ou menm ki pral fè analiz sou koze a. Pase nan moman an la, m pa konn sa, bon, m te ka bouke di ke se Richard ki fè yon bagay, tankou m te ka di w Richard fè yon bagay epi li menm li pa vle di sa, epi se sa ki fè, se sa ki fè li fè konsa.
Wi. Men, èske ou panse, èske ou panse se yon konpòtman Richard te gen ansanm avè l Ki fè, ki fè ke li di sa? Pase. Daprè, daprè live la, daprè live ke m gade yè nan Richard la, m vin reyalize ke Ruth gen yon bagay ansanm avèk Richard ke menm Richard pa konnen. Pou m byen di w, m t ap fè yon videyo kote ke n t ap pran yon sèti pati kote Richard ansanm avèk Rutshelle t ap danse. Men, si m ap gad byen, m ap di konsa ke Sanble Richard konn se mal mennen Rutshelle. Nan ki sans?
Bon.
Ou konn wè lè. Pale ak a bon moun klè, nan ki sans? Lè m di w mal mennen, se pa konn se mal mennen nan sans konn se joure ou sa bagay non. Lè konn se ou sou yon ou sou yon stage ansanm avèk yon moun, Epi ou fè ou pran moun nan pou sal pa ye nan sans konte jan wap danse ansanm avèk moun nan jan wap bo ansanm ake moun nan men mte panse bagay sa yo sete sete pou konte epiw te ka fè sa yo rele mte panse konte pou te ka ba mizik la pwomosyon tankou ou konnen lè gen ti bagay sa yo ti tansyon paske te gen moun ki te di ou sa ke moun yo te ansanm. ansanm wi. Esa te ka fè mizik yo yon ti jan gen plis vi plis siksè. Nan pati sa m pap two aseptel paske men bourik menm a gade Anthony lè lap lèl tap chante avèk Anthony lèl toujou sou sèn ake Anthony se tankou se 2 moun ki renmen m pa wè pou ki rezon e mizik la e e pa sèlman melodi a pawòl ki nan mizik ke l te chante ansanm avèk Richard Cavé a ce sont des paroles kòmsi ki ki pale de relasyon tou sa, but fòk yo te pwojte yon bagay a piblik la pou mizik pou melodi a antre sou moun yo. Ebyen se sa, sa w di a li li gen sans. Men kounye a se ke gen yon limit nan tout koze a, èske w konprann? M pa m pa kouri di m pa kouri di se sa se sa l ye. Y ap fè bagay sa pou yo vann mizik la, e pa vre? Men eske Richard pa rive ansanm avèk bay sa yon ti jan pi lwen? Antouka. Eske se Richard ki rive l pi lwen tou? Oh, si moun nan di li pap jwe avèk Richard ankò. Nou gen fè atansyon ke se sanble se Richard ki te rive avèk Bella yon ti jan pi lwen. Antouka. Ebyen sil di sa se li menm ki pou esplike Richard bon pouki se sak fè m yo di nan etchenmay la gen yon pakèt ipokrizi a wayy ou gon pwoblèm ansanm avèk yon yon moun ke ou te chante avèl tout piblik la te konnen nou pa regle sa antre nou an prive Ebyen se ou sa konprann mwen sa map di la. Men nòmalman
m toujò swiv e Rutshelle li te fon entèvyou nan Tikè Magazine m kwè Kote l te di konsa ke atis ayisyen se konsa yo ye e lè yo bezwen w yo jwenn ou bòt lè yo pa bezwen w yo fè konprann ke ou menm ou se pi move moun nan mond lan. Kounye a nou pa ka nou pa ka di ke se sa se pa sa men kesyon ke m te poze w la reponn mwen li èske daprè tout sa k ap pase la ou te ka di Rutshelle Engra.
Ayy kòm mwen pa konnen rezon ki fèl di sa men si map gade de fason ke'l pale e pèfòmans li ansanm avèk Kay tout o lon de parkou li avèk mizik e kansè se konsa mizik la rele? Wi kansè.
E map di wi li engra. Rezon ki fèm di wi li engra abòne yo se pa rapò a jan Rutshelle tap fè tout pakou nan karayib la e Martinique Guadeloupe vin rekonèt li se pa rapò a kay konnya la li di ke li li li li pap li konn li pap li sil ta jwenn konn si poul te chante avèk yon moun li pap chante avèk moun sa ankò ki te fè pakou sa pou li nan sans sa map di li engra.
Men wi map dil neg la men si tout fwa Rutshelle di nou men pou ki rezon ke l te di sa map analize sa li vin di nou an epi map di a bon si se konsa Richard te reyaji li pa engra, eske w konprann mwen? M konprann ou.
Antouka, an nou kite se abone yo pou ki. Pou agimente sou sa.
An nou kite se abone yo pou ki agimente sou koze sa. Kite komante anba videyo a epi pa bliye al swiv nou sou Facebook, Twitter, Snapchat. Se yon sèl non li ye, se Deliregis. Jan nou remake. Jistis. Jan nou wè l make anba bay la. Epi si w ale sou youtube ou ka make wèz epi w ap jwenn chanèl pou w ka bay love la tou.
N ap di w.
Chao nan yon lòt videyo.